Bonswa chè zami, jodi a nou pase la pou nou pale enpe sou zafè tansyon kap fè raj o nivo le mond. Avan tou map prezante m, non pa m se Doktè Louis e nou di tansyon an se yon pwoblèm sante piblik kote kap frape moun nan tout mond lan. Nou di okontrè Oganizasyon Mondyal de la Sante Konsidere ke tansyon an kòm youn nan prensipal koz de mò, donk tansyon sa a se li menm ki pral poze anpil pwoblèm tankou atak nan kè, nan sèvo e anpil lòt maladi. Men nou di tout moun fè tansyon, jodi a nou pase pou nou pale de tansyon ki wo nan adilt, pase gen kapab genyen tou tansyon ki wo nan timoun. Nou di anpil peyi, nou konn toujou di tansyon nòmal lè nou gen 120 pa 80, nan kèk peyi yo di 12 pa 8. E nan kèk lòt peyi, yo di apati de 140 pa 90. Men gen kèk lòt liv ki bokou plis egzajere, yo di tansyon an wo apati de 130 pa 80. Men jounen jodi a nou menm n ap mize nou sou tansyon ki wo apati de 140 pa 90 O Beaucoup plus. Kidonk, nou di ki tip de sentom yon moun ki fè tansyon kapab santi. Nou di moun ki fè tansyon yo jeneralman yo pa prezante sentom. Se sa k fè yo konsidere tansyon ki wo a kòm yon enmi ki engra paske lavew Epi tou, ou pa santi anyen, epi tou nan nenpòt kèl moman l ka frape w. Nou di men, gen kèk moun ki kapab prezante tèt fè mal, tèt vire, yo di je yo pa wè byen, li kapab fè yo genyen sa nou rele w tou e san ki kaye nan zye yo, li kapab fè san kaye nan sèvo yo, e anpil lòt maladi. An gwo, men kèk nan sentom moun ki fè tansyon yo konn santi, yo konn gen tèt fè mal, tèt vire, Yo konn di yo santi je yo twoub, e yo kapab genyen tou lestomak fè mal, difikilte pou yo respire, tèt fè mal, eksetera. Ebyen, nou di zafè tansyon an pa yon bagay ki piti. Li poze tou yon seri de konplikasyon ki grav e osi grav ki ka menm koze lamò. An nou mansyone kèk, moun ki kapab fè tansyon an nou di se koz pou l fè yon atak, Nan kè, sa nou konn rele mò sibit la, moun nan li krite, ou wè l tonbe, li mouri. Moun nan konn koze, li konn koze tou atak nan sèvo. Nou konn rete nou wè yon moun ki kokobe oubyen l paralize, yon bò kòk, li pa ka leve men l, li pa ka fèmen men l, li pa ka mache, eksetera. Moun sa yo tou konn gen pwoblèm nan ren, yo konn gen anpil lòt maladi ke tansyon an menm ka rann ou avèg. Ebyen, si tansyon an osi grav li kapab poze tèlman pwoblèm de sante, nou ta sipoze pran de mezi de prekosyon pou nou evite jan de konplikasyon sa yo. Men nou kapab di, èske tansyon an trete? Nou di tansyon an non, li pa trete, men nou kapab kontwole l. Si m kapab kontwole tansyon an, ebyen, genlè se meyè fason pou m evite jan de konplikasyon sa yo. An nou gade kòman nou kapab kontwole zafè tansyon an. Nou gen dwa di, se yon evite alkòl, evite tabak, fè egzèsis, evite ke ou monte pwa oubyen evite obesite, movè stil de vi, m renmen fimen, Mwen renmen bwè alkòl, mwen renmen bwè enèjetik, mwen renmen manje mal oubyen fritay, eksetera, tout sa yo vin koze yo fè tansyon m wo. Nou di se youn nan prensipal fason ou kapab rive kontwole zafè tansyon an. E ou menm k ap soufri ak tansyon, pa neglije wè doktè, swiv endikasyon yo, se si ke nan tout konplikasyon sa yo m mansyone la, ou kapab tande yon moun fè l men ou menm li p ap ka pou ou. Mwen gen kèk ka Mwen gen kèk pasyan ki soufri de konplikasyon detansyon ke m ap pase pou nou la pou nou kapab wè kòman yo ye. Gen youn ki rive n ap wè bouch li kouri yon bò, gen yon lòt n ap wè ke zye l sanse pa kapab ouvè, li di m li pa wè nan zye l. Gen yon twazyèm ki pral di nou l santi tèt li vle pati paske l pa sonje anyen. E tandot ki kokobe k pa ka mache. Donk, chè zami, tansyon an pa yon bagay ki piti. Donk, nan fason w ap manje, l enpòtan anpil. Evite mete anpil sèl nan manje yo, evite fritay, evite bwè bebida enèjetika oubyen bwason enèjetik. Anpil moun, sitou mesye yo, Pou yo di pou yon rezon ak yon lòt, swa pou fatig ou non, yo renmen bwè bwason enèjetik pansan ke l ap pote yon bagay pou nouri kò a. Men se yon mal nou fè l paske menm bebida, menm bwason enèjetik sa kapab fè tansyon an bokou pli wo e l ka menm poze yon atak. Ki jan de moun ki fè tansyon? Nou di tansyon an pa gen laj ni li pa gen sèks. An nou wè ki. Koz prensipal tansyon yo. Nou di tansyon an kapab vini kòm yon pwoblèm ereditè. Sa vle di manman m, papa m ka soufri tansyon, mwen menm tou mwen vin fè tansyon demen. Li kapab rive tou pa yon movè stil de vi, m renmen fimen, mwen renmen bwè alkòl, m renmen bwè enèjetik, mwen renmen manje mal oubyen fritay eksetera, tout sa yo vin koze yo fè tansyon m wo. Kidonk, nou di tansyon an, li menm li kapab afekte ni timoun kou granmoun, gason kou fi. Donk, tansyon an li menm li sanse pa gen laj ni l pa gen limit. Sa k pi enpòtan, se wè doktè w, fè tout tchekòp posib pou konnen ou menm èske w soufri maladi sa e ki tip de prekosyon ou ka pran pou evite konplikasyon yo. Donk, se te Doktè Louis, konfrè nou, ki te pase pou li pote jan de konsèy sa yo pou nou.